Andrik gen plis chans a jwe. E vre? Mh.
Moun yo pa nan Igor Thiago a mi. Bon, Ronaldo t ap di w ke yon atakan se yon okazyon, yon bit. Men eske, eske, eske l pa plis Mateus kounya menn? Non, Mateus kounya pa nèf. Nou fè diskisyon sa deja. Mateus kounya pa p rete nan Brezil okenn kou. Bon, sa k pase an Espay la? Monchè, e pa sa, wè se sa m t ap di w yè a. Se pa sa k pase an Espay. Se sa k ap fè fè a. Kredi a fò. Di fè ke l Espay fò. Kredi a pa pou kap vèse nan Espay viv a bon. Jan konn ap di w majeste vin mande
pòtye kap vè la padon. Pa sèlman pòtye kap vè a non kap vè an swa men tout fanatik tou tout fanatik nou an konsyan nou lè ap mande lòt padon pase pase tout moun te wè pou pipiti kap vè a pran 3 a 4 0. Bonjou bonswa tout moun son plezi pou n kap ansanm avèk ou kòm toujou. Nan emisyon sa a, e kote n ap pale foutbòl ansanm, e chak jou san rete. Chilton kòman nou ye? Anfòm Genley, anfòm tout moun, nou kontan, nou nan mondyal e ke ou santi vrèman kounya la mondyal la kòmanse pou nou. Jan w konnen ap di w majeste, vin mande. Monchè.
E pòtye kap vè la padon. Pa sèlman pòtye kap vè a non kap vè an swa men tout fanatik nou tout fanatik nou ann konsyan nou lè ap mande lòt padon pase pase tout moun te wè pou pipiti kap vè ap pran 3 a 4 0. Bon sak pase lespay la patron. Monchè e pa se wè se sam tap diw yè a se pa sak pase lespay se sa kap vè fè a kredi a fò difè ke lespay fò kredi a pa pou kap vè se lespay ki pa. Bon, an tou ka, an tou ka, bèl pèfòmans, mesye. Paske, min de ryen, Kap Vèt pa bare pandan tout match la non. Non, si Kap Vèt ap bare, li tap pran gòl, monchè. Se nòmal, se nòmal pou yo bare nan fen match. Wi. Jou yo kòmanse fini.
Jou yo kòmanse fini e ke tèlman yo wè yo santi yo ka soti a nul la, paske ki son viktwa pou yo. Dènye lè a mèt la, Yo mete kadna! Si yo fè tout match ap ba yo, Lespay tap jwenn yon fòmil pou ba yo gòl kanmenm. Dayè Lespay ap domine, li k gen pozisyon balon. Men Kap Vè, pandan w ap di sa, gadyen Kap Vè la, eske Tony Placide ka soti yon match konsa? San ipokrit. Placide pa ka ede nou, ede nou soti yon match konsa non. Bagay serye. Bagay serye. Piga piga piga samdi maten e placide vin fò mande padon la ankò lèl degoute vinicius avèk avèk rafinha nan placide anvan ou choute li gentan atè wi si se igor thiago li ka fè gwo match la mpa kwè igor thiago ap kòmanse jan la près brezilyèn lage de igor thiago sa si igor thiago li ka fon gwo match wi epi epi mta priye la ke vinicius ak rafinha ta leve yon boutèy met nan tèt yo la yo ta sou endrick gen plis chans a jwe.

Ou pa t wè sa? Anhan, ok, y ap bezwen, y ap toujou bezwen elye a. Elye, ou wè yo, yo tou rantre Raphinha an pwent nèt pou yo kite plas pou, pou. Pase tande, Matheus Cunha, s on jwè ki trè teknik, k ap desann trè ba vin chèche balon. S on nèg ki pa, li ka itil ou nan yon fo nèf. Men, tòk kòmsi vrè atakan ki pwent redoutab la, li pa, li pa Matheus Cunha. Gade l nan United. Gade lè l te nan Wolver. Gade l la nan Brezil. Men konpa, men konpa m pa konprann mwen menm. M pa konprann, malgre rantre Endrick fas a Ejip, ke misye pa bal menm yon minit la men. Tande, Ancelotti m konn defo l depi lontan. Ancelotti pa. Pa mize sou jèn. Sou jèn. Li pa jwe pou jèn tou. Ou ap sonje yon lè l te di w, lè Bayern ta goulen pandan Lig dè Chanpyon l pran, l di yo pa peye l pou l bay jèn chans. Yo peye l pou l gen.
Ah! Si s on jèn kotch ki di sa, yo t ap manje, men kòm se Ancelotti. Yo t ap manje, e l genyen vre.
Kounye a la, sa k ka rive? nan monte an li pyo ka enteresan epi an li fòse pran plas nan men l paske m pap baw manti si Estevao te la Estevao tap titile l paske Estevao a te vin kwoke nan gòj li Estevao tap adwat wi wi paske li pa tap vin wè ken fòm li kòman l tap fè a Rafinha kounye li tap oblije tout menm akse l non ape Rafinha se akse pou l toujou akse non men tande paske ban devan Brezil la kòman w konnen l ye se Luis Enrique lye dwa

poko ki pa antrenè ou wè paketa pa kapab m pa bezwen di yon nèg tankou anceloti ki fè tout pa ekzanp tout obsèvatè moun kap gade ou wè paketa gon enpak li fè nan jwèt ou wè paketa gon bagay li ka pote ou konnen ki konsekans sa gen lè yon nèg ap jwe mitan teren wap plede pèdi balon ou konn sa byen nan men yo peyel kach wi fas a depi wap pèdi balon.

e, e, o Peyiba, je kwa, misye te ye. E, e pwi, e, e, pandan Jakson se prete yo te prete li, Jakson tounen, fòk gon doubli pou Ariel. Non men kounye a banm poze w kesyon. Jakson pou 55 milyon, Saibari pou 55 milyon. Saibari 50 mil fwa mouche.

Saibari pou epi ou pran. Ou pa konn Saibari monchè. Tande Jackson. Nèg a fèk vini la monchè. Gade san fwa Saibari devan gòl. Men Jackson konn moutre l nan sèten match monchè. Non monchè. Jackson lè l rate avan l fè yon gòl mèt la. Son Ferran Torres de pwen ze wili. Li rate yon pakèt gòl la. Epi kalite Jackson gen. Ferran Torres di nou pa manke l dega ankò non sinon l ap fè kòlè l pa pwolonje nan Barcelone. Mèsi. Tèlman enpòtan pou sa. Jackson ja e e e e. Jackson son nèg ala vre di konn jwe men se gòl la i maladwa di vre sa i maladwa vre
monchè e yon nèg kap jwe pwent ou paka maladwa di vre. M pa wè sa i ba ri a m pa gade l onètman m pa gade misye non men nan ti ti ti jan w te wè nan brezil la se nan match brezil la misye enteresan mètnan je me poze yè lè m wè enfòmasyon an mwen bay li men m tap reflechi a sa m di kèt mesye. Di m pa kwè Bayern ap kole 55 milyon sou yon nèg jis pou grenn gòl li fè la. Non, depi avan sa. Yo swiv misye avan.
Depi avan match Brezil la, Barça te gentan pale ke y ap fè l vini nan Bayern. Paske m pa konprann 55 milyon yo pou yon grenn gòl la nan pike. Ann retounen sou towo sa a non men. E se Versignac? Vozinha. Vozinha. Wi, gadyen Cap Vert lan. Yeah. Non, misye enteresan. E 40 an misye genyen wi men. Misye soti yon match bon gade depi nan kòmansman match la m met respè devan non misye kote misye fè yon detant an aryè pou teke yon balon ki te desann k ap desann an klòch nan kan an m panse reji a gen foto yo la a. Ese neg ou a ka fe sa.
M pa vle tire sou nèg la avan match Brezil la pou l fè m peye bouch mwen. Vo mye ou menm ou peye bouch ou pou kò w. Pase e sa ka rive la a, bout sak sèl zanzon. Placide depi w choute, yo ta atè. Placide gen 40 an?
Ki koze Placide gen 40 an? Li poko gen 40 an? M pa kwè.
Aparman li ka preske gen yo pe gen men m pa kwè non. Men towo sa gen 40 an akonpli men w ap gade nèg la k ap jwe mesye s on bagay terib wi. Se tande, pou w genyen w oblije gen yon bon gadyen nan kan.
Antouka m pa konnen non Le monde rekonpanse misye Misye te gen 500 mil abone Woy Instagram misye 50 mil abone sou Instagram misye Misye te gentan nan milyon Misye poko menm sot nan stad la l atenn 1 pwen 2 milyon Misye misye Se jounalis la k montre misye Jan kont li ap monte L ap monte Lè y ap entèvyouve l Sa vle di li poko menm sot Wè bagay sa k fèt la si misye son jèn gadyen.

pou yon rezon kèlkonk. Kòman nèg sa, èske nou pa ta ka di, nou pa ta ka di m se tèlman misye pa t bon konsa, epi yon sèl kou l vin bon devan Lesmay? Non, li pa nan gwo lakou yo. Tande, se yè tout moun pote atansyon avè l. Kòman fè nèg sa, menm yon vye Levante oubyen yon vye Osasuna pa tonbe sou li? Menm egzistans misye nou pa t konnen. Non. Se yè, e men e la mondyal la enteresan. Mondyal 48 ekip la trè itil. Min de ryen tou.
M sonje m te di w sa. M te di w Lafrik ap pran nivo. Lafrik ap ratrape foutbòl ewopeyen an akoz de kantite moun ke yo genyen ki an Ewòp, akoz de kotch an Ewòp ke y ap ramne vini, akoz de disiplin ke yo sanse ap mete nan enfrastrikti, nan bagay. Gon seri de ti ekip ou remake kounya la ke w ta ka rele ti ekip. Bon, ou wè Pòtigal? Fòl veye l avèk Repiblik Demokratik di Kogo wi. Yon lòt ekip solid ankò wi. Ou wè jan mondyal la ye la, apa de Curaçao avèk Tunisie. Bon Tunisie a menm li tou. Ou mèt veye l. Li tou revoke coach li a. Ou wè, ou wè. An plen mondyal kounya se Hervé Renard m wè yo pran. Nèg ki tap antrene Arabie Saoudite mondyal 2022. Se Hervé Renard ki. Men m ap di w yon bagay, m tap gade yon, m tap gade yon. Yon dosye ke Molina fè sou ekip sa. Ekip sa e pa pwoblèm antrenè l genyen, se tout anndan l ki pouri. Tinizi? Wi.
M pa si ke Hervé Renard pral kapab kòmsi fè yon bagay. An plen mondyal la.
Paske, paske m tande politik rantre nan foutbòl la, bagay, nèg ap tire l nan bò pa yo, sa ap tire nan bò pa l. Lamouche ou tande k fè. ki vin nan mondyal la la se enpoze li fè lis pal yo rantre lis la yo enpozel lis pa yo avèk jwè ke yo vle bagay Lamouchi te gen yon bann jwè l t sipèvize e pou pou vin jwe nan mondyal la misye fè lis la avèk jwè sa yo jwè sa yo retire o pwofi de jwè ke federasyon an yo menm vle mete ladann sa vle di non boubye konsa. E a mwen ke tout tèt la ta chanje ou pa ka vin nan pye dlo a pou ou panse ou ka pwòpte l pandan ke depi nan tèt li salte ap vini monchè. Evelyn, bon, Evelyn la petèt yo mize sou li men lè m wè bagay sa an plen mondyal pase yo yo fache pou 5 a 1 la Suède bay bay Tunisia men apa de Tunisia avè. E e e e Curaçao ki ekip nou ka di tou avèk Paraguay lan ki parèt ekip ki pi mal nan mondyal la la. Tout lòt ekip ki vin la yo se chapo. Ou mèt kwa? Yè swa m gade meyè match ki jwe nan koup di mond. Nouvèl Zeland Iran. Meyè match. Sa moun yo, sa m ap atire atansyon e telespektatè k ap gade nou yo, wè mondyal sa, Pa gade match yo sou pèsepsyon ou te genyen de ti ekip yo sa genyen de sla plizyè ane. Pa gade sou aparans non.
Yeah. Paske,
pès kou n pran nan Lespay la la, e paske n t ap gade Kap Vè kòm yon ti ekip. Non, men jiskaprezan Kap Vè s on ti ekip, li soti sa l fè a la, tout moun etone. Enben, vwala. S on sezisman.
Men ban m poze w kesyon.
Avan Mawòk te fè Mondyal 2022 l t fè a, e t on ti ekip nou te di Mawòk ye wi. Non men nou te toujou konnen gen de maroken kom si. Non men, yo te komanse yon kote. Yo te komanse yon kote men ki diferan avèk kap vè men. A men kap vè, kap vè ka komanse asansyon lan la. Non kap vè komanse asansyon lan la menm. Paske tande, kap vè fè sa l fè. E pi tou, sonje sa w tap di. Kalifikasyon afrik la pa fasil pou yon nèg pran. Menm si w wè yo met plis peyi pa fasil. Paske tout peyi Afrik yo gen enpresyon yo tout preske nan menm wotè. Sa vle di lè pou ekip gen yon ekip fò l mete bagay atè. Ou wè, ou wè, ou wè, ou wè, ou wè e, e, e kòk chante Real Madrid la la. Li pral chanje diskou pita. Paske Senegal la pap fasil pou li. Non, Senegal, Senegal mwen. Mwen m te di w ke m ap mize yon match. Li pap fasil pou li. Li pap fasil. Pou la Frans sa bat Senegal la, son pakèt redi monchè. Senegal la li, nou tout te gentan konnen son menas li ye. Aa.
Sa e di, m panse ke Afrik la gon bon pa an avan ke yo fè an tèm de... Konnya la, se jwè Afriken yo ki pou sispann jwe pou la Frans, pou yo pèmèt aske foutbòl la vin... Non, men m panse ke fenomèn te jwe pou la Frans la yon sèten moman, se paske nèg yo pat wè gen espwa. Ban m poze yon kesyon, ban m poze yon kesyon. Gon seri de nèg nou gen nan seleksyon an la. Lè mondyal la te fèt a 32 ekip nou pat ka al ladan l. Menm si n te peye nèg sa yo pou vin jwe. Menm si yo pa tap jwe pou lafrans yo pa tap vin jwe pou nou. Bon pa lepòk la te konn gen 32 ekip. Wi la te gen 32 ekip. Bon epi tou gon bann nèg la tou ki dakò vin jwe pou ayiti. Kalifikasyon an yo wè. Dezole ke m di sa men. Men poukisa n pa t dakò avan? Avan yo te konn tcheke nou nou pa t dakò. Men kounye a la. Nou pa t twò enterese n t ap la louzko nou. Kou kou kou Ayiti kalifye pou mondyal la nou dakò nou sispèk. Dezole ke m di sa de seleksyon an ke men se sa l ye. Sètadi pou aspè Afrik la w ap wè kounye a la gon bann jwè ki Dekline la France pou l'Afrique. Hum. Wap wè dwe gon frèl ki pa jwe pou. Ke la ap se pou Cote d'Ivoire. Li pa jwe pou la France.
E li bon. Mbaye pa jwe pou la France se pou Senegal li jwe. Yeah.
E yo bon. Se pa e pa kòm si kalite yo pa genyen. Menm si an reyalite seleksyon fransèz la kantite moun sa yo ki disponib tèlman anpil plas yo parèt limite men. Men paske gen efori. Afran e Macron tande kap pale tap pale anpil dènyèman an la. Si pa gen lafrik li pa gen seleksyon non. Depi depi bon menm Zidane nan yo di se aljeryen li ye. Men men depi epòk Deschamps, Petit sesi sela sou lòt bò. Bon m pa menm konte Thuram avèk Vieira, Karambeu nèg sa yo nèg ki sot nan anti an la. Thuram se gwadloupeyen. Bagay.
Donk.
Si pat gen nèg sa yo. La France la France pa tap kotel ye la monchè. Mezanmi Dembele nou nou deja wè son son. Depi nan non gen de nèg depi nan non yo. Nou deja wè. Upamecano, Konate, Saliba depi nan non nèg yo Brice Samba depi nan non nèg yo gentan wè nèg yo pa pa pa fransè dorijin monchè. Haiti misye misye ap tire yon bal nan pyel. Donk e. Ti gadyen sa tou m panse ke Misye enteresan.
Menm si misye ta soti nan premye tou ka gen ti bagay ki ka Non non non non misye ap rete. Gen ti bagay ki ka tonbe Jan wè menm a 40 ans la misye ka tonbe nan MLS la la bon bon kòm yo gen pwoblèm avèk moun etranje sou sòl yo a bagay sa yo ka gen pwoblèm ak sa.

Monchè group sa tout ekip maladwa ladann. Wè group nou tap di Espay avè Uruguay pou premye dezyèm nan jiska prezan poko gen moun ki kalifye poko gen moun gen. Paske Arabi sa match ki ta ka parèt pi fasil la ta di se kap vè ki fasil pou tout moun. Gade sal fè pi gwo ekip ki nan group la aktyèlman Lespay. Sou papye.
Wi sou papye.
E menm lè pat sou papye. A monchè sou papye monchè. Wi sou papye. Match yè a pwouve ke se sou papye pi gwo ekip la. Wi men jiskaprezan Lespay an rekonesan Lespay kalite jwè l gen la yo. Wi m konsyan m dakò m dakò men. Men antouka frè pa m. Se sou papye. Lespay li menm si l te kapab li tap retire 3 pwen pa l la depi yè. Sa vle di ke Lespay pral jwe avèk Irigwe, Arabi Sawoudit.
Bagay yo pa fasil non frè. Bagay la ka pike. Bagay la pike. Nou tap pale de gadyen sa men. Gadyen an. Misye te yon posibilite nan Excelsior, nan bagay peyi ba la ou nan Levante. Twente la. Yeah, yeah. Misye ka degaje. Misye ka degaje.
E nap nap travèse nan nan avan n ale nan lajantin pita eske mourinho kap aji oubyen perez kap aji menm wè nèg yo mande yon yo bezwen defansè santral toujou wi sachan ke yo siyen konate deja yo poko retire yon moun m ka dakò petèt ke alaba ale lib yo pran konate lib nan plas li men ok kounya la kiyès wap retire m pa kwè w ka ajoute sa w pa retire M ta di yo nan yon mecha. Wi yo enteresan. Yo nan chotè bèk magri. Malgre Liverpool ap bay.
Men sa plis sanble Perez k ap frape paske si Mourinho yon pwojè spòtif. Paske m pa konprann lide spòtif dèyè sa. Ki nan men yon antrenè.
Ki sa.

Usain e Asensio poko di anyen avèl. Militao blese li poko tounen. Sa vle di Militao li menm e ka tounen anfòm lap gen tan poul geri la, li pa nan mondyal li pa nan anyen. Yo pran Konate.
Yo pran Konate, mwen konn al a ki pwojè sa li sanble ke se Perez kap. M pa konprann, m vrèman pa konprann non. Sachan ke, sachan ke m tande Mourinho te genlè plen pouvwa. Ah! Kòman ou fè ah men? Sil te plen pouvwa yo, li pa ta tande nan laprès menm jan avèm ki ri al bay 150 milyon pou palmarès? Non, ou konnen, yo gendwa pa t di sa paske son may. Bon, li mande pouvwa epi yo pa t di sa? Non, yo gendwa pa t di sa paske yo konnen son may monchè. Ou konprann? Ok, lè w di se may, e si Atletico

Sa mwen m konprann sa, m pa kwè e Mourinho k ap fè chwa sa yo. Pase chwa a, m pa wè poukisa. M pèdi. Omwen nan mitan teren an oubyen nan atak la ok m te ka. La, bon pa nan atak, atak sa yo pèdi nan atak kiyès ou pral pran la ankò? Amwenke yo voye yon moun ale menn. Bon, sa yo pèdi nan atak. Fòk yon moun ka ale.
Ou ta di fòk yo ta ka al chèche yon atakan dpwent oubyen yon elye dwa. Men yo vin a Endrick. Yo vin a Endrick.
E. Rodrygo ap vini a la mi sezon. Sa w, sa w bliye. Ou gen Arda Güler deja. Brahim. Brahim ou poko menm konn sa wap fè avèl. Sa w pèdi an atak ankò. A mwen ke Vinicius ta rive aprè mondyal la lal di tout moun bòdye yo. Men Vinicius la si lap kite tou se 2027. Vwala misye te di sa. Misye di ke si l prale depi yo pa bal kontra l vle a e lib li prale. Sa vle di lap ret la. Lap ret la e 2026. Sa si misye pral li lòt. Epi ete kap vini. Ete kap vini.
Sa vle di ki pa gen, pa gen bagay la pou mwen. Mwen chè m pèdi.
M pèdi. Moun yo otoritè ke m tande n te di. Ba a misye pral vini la men sou vestè. Sezon. Nou bay Chilton rezon gèlè pou depa. Sezon map tann. Moun yo ta pral, ta pral rekadre Mbappé. Fè Mbappé tounen vin make. Ete ka toujou vle fèl. Talè m pral gad si Mbappé ap tounen make.
E pa de chanm tou non. Non depi si gon ide. Gade tèt nèg yo k blanch ou genlè konfonn yo. Depi talè m bay kòmanse wè sa. Dayè tout moun an ekip de frans ikonpri Dembele, coach ap mande mwen Mbappe tou konn mwen pral wè. Yè la pa tounen pou yo l tounen pou Mourinho monchè. Kòman li se menm moun la. Zanmi pa gen Mourinho egzijan a nèg. Nan la près trè di. Trè di a nèg nan la près, li ka pete de ran avè w men pa gen nèg ki pi strik pase Loulou e Mikie. Depi w pa vle fè sa l mande nan sistèm li an. E sa k touye m nan bagay la se ke Loulou ap depatchòl, li pa bezwen la près li menm. Li pa bezwen la près.
Pou l bagay. Li fout ou deyò, li fout ou deyò. E malgre sa, malgre sa, ou wè. Gad sa misye fè Donnarumma. Ou wè, tande, li rele Mbappé, a yo 2. Yo fè reyinyon l pa ka fè Mbappé tounen. Ah wi, renyon an te fèt mal, gre sa e misye vin pi mal wi.
Misye pi mal wi, e pa apre renyon misye tal chita nan piblik la? Wi, yo retire l nan matimote lal jwenn fanmi li. Misye ransè misye. Nan men konnen la wap bay valem de moun. Moun yo pa gen bagay moun yo ka bay la.
Pa lage l konsa monchè. Gad sa kap vè fè w yè epi w pa. Non gad sa kap vè fè nou tout yè. Pase menm nou menm lan avan match se 3 4 0 nou tap pale pou Lespay. Tout moun nèt wi. Ou pa wè lè nan match la nan reji tout moun sezi ap mande sa kap vè fè la. Gen lè ki di Espay ap gentan bay 3 gòl depi premye mitan. M pa ba nou manti. Fanatik yo lè l fè 80 tyèm minit Mon chè, m chofe Kap Vè. Pandan se tan gen nèg ki te gentan wè w ke pou pi piti Kap Vè a pou 4, 4 0 la. Non men mwen menm y konpri men lè m gade m wè 80 tièm minit. Wi men. Epi jan m wè Kap Vè kanpe a la. Avan match.
Wi avan match m te nan 4 0 a klè. M te nan 4 0 a klè. Epa mwen k pè di son bagay limanite m wè tout moun tout moun twonpe la. M pa tap janm vin fè pwonostik sou Kap Vè m pa fou. Men se sa Kap Vè fè a pa pral rete nan listwa.

Sa ye moun.
E pi tou pou tan onorab la ap di w la ke moun k ap jwe Ayiti yo se moun pa l. M tande li prete Ayiti jwe.
Bon la Frans pa gen jwe pou tèt la. E pi prete moun. Ey, pè frè ou te yo avèk Lucas Hernandez. Se Espanyòl yo ye. Espanyòl yo ye. An gade vre mesye. Ey.
Mike Maignan pa sanble yon fransè. Non Mike Mike Mike Mike Maignan wap di yo tap di orijin li gen gen paran li ki ayisyen bagay konsa. Ok
Ou pa Mécano Konaté Nèg sa yo wè Nèg sa yo wè Nou pa bezwen diskite sou sa nou wè non an Nou wè non an Kounde nou gentan wè non an Bon m ka marye Lucas Digne lan sa e fransè Lucas Digne lan wi Ok Hernandez avèk Hernandez yo ni Théo ni Lucas espanyòl.

Bon koda de kisa misye ap pale.
Cherki se aljeryen m panse. Marcus Thuram. A bon bon.
Papa l se gwadloupeyen.
Bon papa yo pral di e fransè li ye tou. Li sou fèt l bwa bagay konsa. Non yo pral di e fransè papa l ye tou paske w konnen papa l te lilyan.
Eh li li al te nan seleksyon fransèz la tou. Yo pral di e fransè li ye, bagay kòm papal te gentan fransè. Dwe, Dwe lòt frè l la jwe pou pou pou Kot Divwa. Sa vle di Dwe se Ivwaryen li. Pa gen moun ankò non. Anpil konn ap tande Ibra ya. Mobutu, Mobutu e blòf lap fè w wè lap pwopòz ki pi fransè ke fransè.
Se Kamerounè ki. Yeah. Mwen wè konnen lòt ane lap di w gen yp tande yp. Ki bò la frans jwenn fè yp rete jodia. Bon li menm pou tèt pa l se kèt lap fè epi pou li rete.
Bagay la difisil wi mesye. Yp rete ayiti.
Bagay la difisil. Epi epi euh ap genyen la frans a 3 zè. Ap gon match nan mitan a 6 è wi. Gon match la 6 è. Ap gen Lajantin a 9 è. Ap gen Otrich Jòdani a minui. Sa vle di jodi a la e apa de Senegal lavan 3 zè a pa gen lòt avan. Gon match a 6 è.
Gon match a 6 è. Non avan avan 3 zè. Non pa gen match midi non. Pa gen match midi. Si te gen match midi pa tap gen match minui mwen. Ye ye ye. Gade gade kòman yo pati avèl. Depi gen match midi. Pap gen match a minwi. Gen match nevè di swa. Nevè di swa.
Jou gen match midi yo pa gen match minwi. Paske si yo jwe l konsa, konnen ap gen 5 match, pa gen 5 match pa jou. Se 4 match.
4 match li ye. Pou lenstan m pa konnen. Lè poul yo, l ka plis ke sa pa jou wi. Paske ou konnen yo pral fè poul yo jwe ansanm. 2 match menm nan menm moman pou evite kalkil. Kalkil epi. Ya.
Twazyèm match yo ka jwe konsa. Sa ka rive ou gendwa wè gen plis ke senk match ki jwe pa jou. Si yo fè de poul, yo gendwa fè yon poul jwe a twazè la ansanm. Yo ka fè yon poul jwe a setè la ansanm. Yo ka fè l konsa nan twazyèm match la. Men pou lenstan, depi pa gen match midi, e minui l ye. Minui. A di, Jòdani-Otrich nou t ap gade yè a, se pa t pou yè l te ye. Humm se pou jodi a. Se pou aswe a. Bon Argentine ap antre nan batay, la France, m panse ke tout gran tenò yo ap rete Portugal Angleterre demen. Demen si yo jwe Portugal ak Angleterre. Apre sa tout moun ap gen tan jwe.
Premye tour yo fini. Tout premye match yo ap gen tan jwe. Ap fini. Ap fini. Bon de tout fason m panse premye seri match yo. Li montre E an pasan tou papa L'Europe la pran bon ti baton wi nan premye tou an Amerik di Sid la poko fè yon viktwa
L'Europe la pran bon ti baton 2 peyi Japon ak kore e nan men ewop yo pran pwen yo a repiblik tchek ak peyiba peyiba wi peyiba fè de 2 wi yes ostrali
koure avèk la turki la turki se yo nan ostrali jwe kiyès ki te bat la turki turki
Otrich. Nan Ostrali monchè. Mwen se.
E Nouvèl Zeland ki jwe yè. Nouvèl Zeland ki jwe yè. Wi Ostrali. Ostrali bat la Turki. Bat la Turki. E. Bon Kanada pran bay nan men Bosni. Bon Paragwe a ede Amerik di Sid pou Etazini. Men Lespay bay yon bagay la. Li pa i separe pwen lan. I separe pwen lan. Urugwe, Amerik di Sid, separe pwen lan. Fè 1 a, li separe l avèk Arabi Saoudit. Brezil separe pwen. Ekwatè pèdi.
Ayiti gen. Ewòp avèk Amerik di Sid la, la wè ke Afrik avèk Azi a vrèman ap pase monte wi. Ap pase monte. Ap pase monte.

Enben se sak fè m di moun yo talè a la a ke atansyon match match e ke lontan n te ka kalifye yo de ti match yo gade yo pou n wè. Se pa ti match non. Gade yo pou n wè. E gòl yo bèl menn.
Sa pa fè se de bèl gòl menn. Gade yo pou n wè.
E menm jan avèk e te gon 2 2 wi avan sa ki te enteresan. E ba Japon avèk Biba.

Mondyal la ap avanse. Bon e e. Lamine Yamal retounen selon ou menm? Li retounen ou pa yè kon 4 la mare katon sou kou bouri nan jwè? Non mon chè.
Pa konn si w obsève pandan tan kòm si m gen enpresyon ke nou gen yon Lamine Yamal ki ezitan. Tankou tankou w ta di son nèg ki poko vwala vwala. Vwala! E fòse jwe sa ka gen konsekans dè bò. M gen enpresyon dirijan Barcelone yo ap gad match la yap mòde dan yo.
Aprè mondyal la. E kounya la, banm poze yon kesyon tou. Nou pap rive la non men si sa ta rive. Si Lamine Yamal ta blese, ki elèdwa Barcelone genyen?

Lamine Yamal san doublure lan tou wi son pwoblèm wi. Humm
menm nan espay li gen double.
An.
Li pa gen double nan espay tou non. Eske gen e e e espay gen yon elye dwa tip pou te ka di. Pa genyen.
An men sa m di w apre Lamine Yamal ki elye dwa espay yo. Pou te ka ap di pou ka konte. Pa genyen non.
Bon w ka chèche yon pou mwen.
Mikel re Merinou pa emi. Non, Merinou e mitan teren mon chè. Mitan teren, fo nèf. E djòb sa yo misye fè. E sa yo a gon lòt elye tou an absans de Lamine. Sa e di,
sa a ankò. Se yon lòt pwoblèm.
Si.
Sa Barcelone ta redoute a ta rive la frè m. Barcelone ap nan gwo zen wi. Gwo zen wi. Paske bagay sa pa ka bon. Bagay sa pa ka konsa non mesye. Kòman pou nèg a, yon ti jèn 18 an pou l pa gen yon doublure respekte. Lè m di yon doublure respekte a sa vle di yon nèg ke w konnen ke menm si w menm si w retire l Lamine Yamal a la swasandizyèm minit de jwe w rantre l se pa grav ou konnen nèg sa a ka vini l fè diferans lan l fè yon gòl Bal sa se yon pwoblèm menn sa di si nèg si si Lamine Yamal mande Bondye padon ta blese se lè sa w pral wè kote bal sa pral frape nan vizaj nèg yo nèg yo pral bezwen yon elye dwa de de en urgence Epi la wap gen problem pou. Ou pral gen problem pou jwenn li, li pral koute w yon pakèt kòb sachan ke w bezwen atakan. Eeh li pike. Li pike. Antoulèka, nou espere ke jan n ap gade misye a se pa. Se pa grav men nan nan pase lòt match yo pral pi desizif. Ou mèt konn lap kòmanse lòt match yo. Espay gentan pèdi pwen. Pa gen fason la. Epi m pa konprann Lespay yè a mesye. Pa gen Olmo, pa gen Merino. M pa konprann. De la Fuente k konnen. Kounye a la egzijans lan vin bay, se ke kèlpòt jan sa ye Lamine ap jwe tout rès match yo tou nèt. Kit devan Uruguay bout fè, kit devan Arabie Saoudite. Bon, Uruguay a se twazyèm match, petèt misye ka gentan. Monchè Arabie Saoudite la yon lòt gou men li kwè li ye tou frè. Nan men ki lojik presyon sou do w fò w fè pwen an. E Arabie Saoudite.
Arabie Saoudite bezwen gòw pwen tou li menm. A di tout moun gòw pwen, tout moun pral bataye. La e gou men kout pye l ap toujou ye frè.
Dezyèm joune a nan gwoup sa a pa ti poul poul bèl wi. Li pa ti poul bèl. Li pa ti poul bèl frè. Uruguay Cap Vert sa a. Uruguay bay gade dechennen la pou wè kijan li ka bat Cap Vert. Ki pap fasil. Moun ki tap fè 4 pwen se k yo. E leve dwèt nou tande mesye nan reji yo. Eh kap fè Uruguay a chanje lide. Yon nèg oblije reflechi kon nou gad ba yo a demi. Yeah, yeah, yeah. Mwen nèg yo, nèg yo kon sa map suiv, sa map di pou yal jwe. Gen lè, mesye fon ti tan, banm fin nan ba.
Kap fè Uruguay a pa moute mal, pa moute mal. Sa. E, e, e, janm wè bay la, yè m te panse tou, e, e.

Bèljik Ejip 1 a 1. Wi bon m te bliye.
Bèljik Ejip.
Bèljik Ejip fè 1 a 1.
Men Ejip e Bèljik Bèljik la mal wi mesye. Bèljik la pa gen.
Bèljik pa janm gen ekip menm tou. Bèljik menm se. Map gade map gade Lukaku k sot sou ban vin foure pwent pye l nan yon balon m pa konn si e pye pa l oubyen si e pa pye pa jwè a pase bal la pa klè pou vin egalize pou Bèljik fas a Ejip. Pa paske map minimize Ejip non men. Non Belgique Belgique depi lontan wi. Chef mwen. Son ekip m toujou konnen konsa l chaje jwè ladann men konpetisyon li pa ka li pa ka enpoze l nan anyen. Wap wè nan Euro yo toujou ap anmede l kliyan la France depi l kwaze a la France li li elimine fransè yo pran l pou bwat jwèt. Ou konprann se sèl derespektan l te fè 2018 la l elimine Brésil moun te konn wè l ah men apresa pa gen anyen. E nan group nèg ki elimine Brésil yo gen kèk rare ki pa la wi tankou Hazard. Hazard e.
Bon wap wesa tout nèg yo la. Aza. Gen nèg ki pa la wi.
Tankou ki nèg wap pale nèg nèg vètonn gen. Wi. Albert virel tout nèg sa yo la. Kwè konpani te la tou. M kwè sa. Konpani te la. Konpani te la tou. 2018. 2018. Apre sa apre se pa gen anyen.
Antouka e mondyal la kòmanse vini a lòt sipriz. Li e sak fè konpetisyon an tou. Yè konpetisyon sa. Donk nou espere ke. E moun yo a prudan nan jan yap jwe?
Wi.
Nou pa ka di yo ki kote yap jwe tou. Non, mwen pa ka, men prudan.
Anyen pwoblèm.